So ou se premye ayisyen nan kominote nou an sitou rap kreyòl ki siyen avèk Belair right? Men nou pap kite ti maza vin pete kote nou ye fè moun kouri ou konprann sam vle diw. Ki premye job ou America? Premye job mwen pandan m New Jersey. Andan an frèt anpil! Misye di gen yon bagay ou fè nan live m te ye avèw la ke ankenn lòt atis pa janm fè.
pa fè rimè All my niggas and go all my strippers getting money Milyonè pa fè rimè
Milyonè pa fè rimè. Let's go! So, ou konn kòman bagay la ye deja man. Bagay la kòmanse depi Ayiti avè w. Yes sir. Konprann?
As a rapper ki grew up Ayiti, right? M konnen w grew up Ayiti, sa se mwen menm ki konnen, but m bezwen w di moun yo a ki laj ou kite Ayiti? Monchè, m kite Ayiti a 19 an. Waw! Ok, m te fèk gen 19 an lè m kite Ayiti. Jan wou lò t ap viv Ayiti? Ki bò w t ap viv?
M t ap viv Ayiti e sou dal Site Limyè. Oh, nèg Matisan w ye? Yeah, apre m se, m ka di Kafoufèy. Ok? E tout, tout, prèske tout zòn sa yo e zòn mwen. Ou konprann? Fanmi m se Matisan yo rete. Ou konprann sa m vle di w? So, Matant mwen, tonton m, papa m, sa vle di tout fanmi papa m nèt, nou gen kay Matisan, biznis Matisan, yo grandi Matisan, ou konprann, sa vle di ou m al lekòl Matisan, ou konprann sa m vle di ou, yeah. Ok, nan ki klas ou rive Matisan? O, m kite, m kite Matisan lè m te nan, m te gentan rive nan Reto. O yeah, avan w pati? Yeah, m te gentan rive nan Reto. So, let me ask you this, so ou t ap viv Matisan, right? Ou te gentan ap rape Ayiti oubyen se lè w travèse Ayiti w rape? M t ap viv, tande, m t ap viv Wout Dèdal Site Limyè, ok, e aprè nou te vin move n al rete nan Foucha, toujou menm Bòlòs la, toujou menm Kafou Fèy la, ou konprann? Epi m al lekòl Matisan, epi m pase anpil tan Matisan tou pase se la fanmi m, jan m di w lan, fanmi m. Fanmi manman, papa m, tout fanmi papa m e moun Matisan. Yeah, so basically ou se nèg Matisan. Yeah, basically m se nèg, m se nèg Matisan, m se nèg Matisan, m se nèg Soudal, m se nèg Kafoufèy, tout blòk sa yo kòmsi se kote m pase. Èske ou te konnen m se nèg Matisan tou? Monchè m pa t konnen non.
Ki bò ou soti nan Matisan? M soti Matisan 17 monchè.
Oh! Ebyen frè Rockman se ant Matisan 17 ant avèk. E frè Rockman te lekòl monchè?
Ebyen frè Rockman te lekòl, sa w ap fè w konsa menn? Nou pral fè bèl show! E fanmi nou ye.
So yeah man, so ou antre isi avèk 19 ans right? M antre isi a 19 ans.
So ou antre isi, ki goal la menm? Ou dim tap rape Haiti right? Uhmm. Ou tap rape Haiti? M te nan Legion Clan. Ou te gentan nan Legion Clan avan ou vin isi? M te nan Legion Clan e lèm vin isi m vin an solo man. Oh, so depi Haiti ou nan Legion Clan? M fè hit Haiti yeah, m fè hit Haiti man, m fè gwo hit Haiti ansanm a Legion Clan man. Avan w pati? Nou te gen yon, yeah man!
Nou te gentan fè gwo bri Ayiti deja, aprè sa nou fè gwo hit, nou fè, nou gen hit, hit de lane a Ayiti man avèk Le Jonk lan man, nou gen, m pral ba w, nou te, te gen 3 mizik a lepòk, lè, nou te gen yon mizik ki rele Oke, me, oke, mizik sa se Oke, mete l. Ok, santre l Ok, di m kijan l antre nan wonn nan Di m kijan w santi l nan wonn nan Di m kijan w mete l nan wonn nan Non, lè sa se vibe sa k t ap mennen Ou konprann sa m vle di w Se te Frè Dayp ki pwodui Barikad Crew Se menm Frè Dayp sa ki te fè beat Ki rekòde nou, mix master tout kote Nan menm studio Radyo Karayib la Radyo Karayib, lè sa, non, studio Frè Dayp Studio Radyo Tele Karayib E anlè a n te rekòde mizik sa Epi nou Mwen konprann tout bagay mizik lan nèt anlè al fèt. Sa vle di, epi mizik sa tou, Fred Hype te gentan di nou, Fred Hype di nou yo, mizik sa pral fè gwo it nan peyi a. Li di nou men 3 mizik ki pral fè gwo it nan peyi a, 3 dènye mizik li fèk fè la yo ki pral fè gwo it. Pase alepòk ou konnen, Fred se youn nan nèg ki te gen monopòl game nan. Nèg sa yo te gen game nan. on lak, kote ke yo gentan gen tout bagay yo planifye. Imajine w, nou rekòde yon mizik nan radyo televizyon Karayib,
alepòk epi nèg yo genyen Sky FM, yo, ou konprann, tout bagay yo gentan sou kontwòl. E vrèman vre menn, m rete m wè mizik la ap jwe tout kote. Se te 3 mizik ki t ap mennen lè sa, m kwè se Pick Up Click ki te gen yon mizik ki t ap mennen, ou konprann, epi. Epi barikad barikad te konn ap mennen nan moman sa yo. Non non non barikad tap mennen barikad te gentan barikad ap fè tout kozel men map pale w lè mizik ok a soti a epi G-bobby bon flow kòman gwoup li a te rele ankò ki te gen yon mizik ki tap mennen
G-bobby pat an solo? Non li te nan yon gwoup. Li te nan gwoup avan?
Mh.

tèt playlist. Topson, kote ou jwenn avèk non Topson nan? Kòman w fè come up with that? Monchè Tapsen men se pandan m te kòmanse nan fristal ou konprann nèg te konn vin dèyè m lakay mwen al fristal nan rap forum koze kreyòl toupatou kote k gen bagay fristal ou konprann m te toujou ap fristal men ou konprann e konsa m kòmanse epi gen yon lè yo mennen m nan rap forum. Epi pandan m nan rap fowòm nan, m tande gon konkou fristal. Gon dyaspora k vini l ap ba ou 200 dola ameriken. Ou la? Epi sa bay antann yo konn bay. Kounya nèg yo konnen m rèd menn. Tout nèg ap di yo Top ou sipoze moute ba fristal ba. Ou konprann? Epi m moute vrèman vre. Sou stage la ou konprann epi m freestyle vrèman vre menn ou konprann m pran m pran tout bagay yo leve m anlè kounya m te rele san pitye m potko gen non atis non freestyle mwen se te san pitye avan topson avan topson se te san pitye ou konnen n timoun n ap fè rap paske nan bagay rap sa m grandi n timoun n ap bay tèt nou non epi kounya la lè gon nèg ki vin. Misye leve m anlè bagay sa yo, misye ap di yow piti bagay epi misye di m, misye di kijan w rele menn bagay sa yo? M di misye m rele Sonsonn, pa gen yon ti non jwèt mwen. Misye di yow, ou son top piti menn, ou son top menn, ou konprann? Epi misye di ou son top sonn, misye annik di bagay la, bagay la rete nan zòrèy m. Misye di ou son top sonn, bagay la antre nan zòrèy mwen epi l tou ret nan may mwen.
Tio, kòman w fè bagay menm? Misye di m se yon top, m se yon top son. Epi m toujou ap panse a sa. Epi tou. M toujou ap panse a sa. Chak lè m ap chèche yon non, yon bagay kèlkonk, top son nan retounen bak. Ou konprann sa m vle di w? Epi m di kèt. Donk, ki lè w ajoute Ti Jezi ladan? Monchè, Ti Jezi a menn, se pa rapò avèk lè nou vrèman vin angaje tèt nou nan game nan. Ou konprann sa m vle di w? Ou konprann avan yo te konn m te gen ti sinon prezidan topson ou konprann anpe fanatik konnen ou konprann but lèm vin wè m angaje nan game nan vrèman vre menn epim vin wè yow game nan serye pa gen pa gen tounen back menn ou konprann am vle diw m di kèt shit si jezi li ye menn ou konprann men te gen fanatik ki te toujou konn ap banm ti sinon sa tou ou konprann am vle diw. Wap pale la eske se ayiti toujou ayiti ou byen padon isi ou angaje vrèman nan game nan ti jezi ayiti l kreye ok so isi vrèman ou angaje nan game nan yeah elèm vin an solo m vin ti jezi yeah pandan m vin an solo m vin tounen top son ti jezi pase an solo a kounya m vin wè son konba map fè menn ou konprann sam vle di w pase lè w gade menm istwa jezi kris la menn ou konprann sam vle di w wè son nèg kòmsi ki ki sa ki dakò pou l bay tèt li kòm sakrifis ou konprann sa m vle di w so li sakrifye pwòp vi l pou imanite ou konprann sa m vle di w so mwen menm m gade tèt mwen kòm yon nèg ki gentan sakrifye tèt mwen deja menn pou game sa menn paske m fè tout vi m m ap fè sa w wè m ap fè a la ou konprann menm si nou gen lòt biznis lòt bagay n ap fè but. Pasyon an, se te toujou sa e m ap fè a la. Ou konprann sa m vle di w? E jounen jodi a men m nan pozisyon pou m fè anpil lòt bagay toujou so pa gen pa gen tounen bak men. Sa vle di m se yon nèg ki gentan ou konprann konsakre tèt mwen deja a sa m ap fè a. Alright so Topson antre Amerika epi ki sa w fè lè w fèk vin Amerika? W al lekòl? Monchè lè m fèk vin Amerika premye bagay mwen fè men M al chèche pou yon ESL. Ou konprann sa m vle di w? Pou m ka pale angle, pou m ka konprann, pou ou konprann, pou n. Paske depi Ayiti men, m te toujou kòmsi gen enèji a, gen vayb la, ou konprann, n ap teke ti mo, li nan liv angle, ou konprann, ou mèt de pwofesè angle pou n konnen yon seri de ti mo, ou konprann sa m vle di w? E n gen yon seri de ti pakè n te toujou gen sou nou tou pou n fè ti entwodiksyon nou. So, m te toujou tizè angle. Se lè m vin isi m di oh m pap ka nan yon peyi kou tout moun ap pale anglè epi mwen menm pou m pa ka pale anglè monchè kounye a premye bagay m te fè premye objektif m te genyen se te pale anglè menn e kisa m fè m chèche m pale avèk fanmi m ou konprann matant mwen yo ou konprann ap vle di w papa m epi nou chèche kote ki pi pre pou ou konprann pou m al pran yon ti kou anglè e kote a te nenpòt 40 konbyen minit menn mache menn. Wap pale la ou ateri Brooklyn oubyen ki bò nan San Lò fèk vini? Non lè m fèk vin isi m vin Nouyòk but. Vi a t ap pi fasil pou mwen New Jersey, so m te oblije move New Jersey byen rapid, ou ba konprann sa m vle di w, m al kay matant mwen, ou konprann sa m vle di w, aprè sa, papa m vin lwe yon gwo kay, nou tout, pase nou te anpil, anpil frè a sè, ou konprann sa m vle di w, yeah, so kounya la, sa vle di nou nan vil la, epi nou vin poze New Jersey. pou yon ti tan, pou kèlke mwa, epi nan epòk sa, mwen menm, premye bagay m fè se al lekòl, al pran yon ti kou anglè. Ou konprann sa m vle di w? Epi m pran kou anglè an, aprè lè m vin tounen bak Nouyòk, aprè kèlke mwa m vin tounen bak Nouyòk, m tou mete may m vin m vin al enroll nan college. Ok, nan ki kolèj ou al? Nan ki kolèj ou al lekòl? WCC, Worcester Community College. Ok. So, mwen wè sou Instagram ou mete ou fè. I mean ou se yon marketing genius. I am. So ou etidye marketing? Yeah I majored in marketing. Ok. So se basically sa wal fè apre ESL la wale ou antre lekòl. Yeah m pat ko konn se marketing m ta pral fè but ou konnen avèk counselor ki vin baw direksyon ou konprann sa m vle diw epi m di yo yo men ki yo mande m yo mande m kisa m renmen fè m di m son moun m renmen pale m renmen konvenk moun m renmen mete moun nan reyalite ou konprann sa m vle diw. M renmen chèche sa ki ki facts ou konprann. Yo di so ou ka fon salesman bagay sa yo, m di a m panse sa epi a nan epòk la tou m te gon m te gentan gon ti travay tou kote m tap travay nan nan Infinity kòm kòm driver kòm si kòm transporter e mwen ki te konn si apa si si moun nan ap achte yon machin li renmen machin nan Pase mwen m son nèg depi lè m vin isi mwen tou al brase. Ou al brase? Non, m tap rive m tap rive la avan men ki jan de djòb ou te fè tou? M te vin gon premye djòb. M te gen tan pase plizyè ti djòb. Ayiti m vin te vin rive m gon djòb Infinity ou konprann sa m vle di w kote ke lè m vin tounen back New York jan m di w lan m vin gen djòb Infinity m ap m ap m ap kondi kòmsi Lè moun ap achte machin nan, gen yon lòt pakin lat ki pa nan menm lokal la, sa vle di mwen, yon lòt moun mennen m al dèyè machin nan, mwen menm m pote machin ki nèf la. Sa vle di 2 mwa moun nan gentan fin try li, depi y ap fè pwosè a, kounye a yo voye al pran machin nèf la ki a tout plastik la, ou konprann? Èske sa se premye djòb ou? Non, sa pa t premye djòb mwen menm. Ki premye djòb ou America?
Premye djòb mwen pandan m Nou Jersey, jan m di w lan, m t ap pran ISL, m al travay yon kote ki rele Ready Pack. La yo fè bagay leti, spinach, tout bagay sa yo. E pi kote a, anndan frèt anpil.
So sa se istwa ou bisikli. Anndan pi frèt ke deyò a. Mpa konpon di bagay sa sou entènèt la deja non. Monchè ou konnen gen de bagay men, se lè nou chita konsa, nou relax konsa n ka pale yo. Pase entènèt la kòmsi gen twòp bagay pou fè. ou pa konprann ke ke kòmwem se kap atire atansyon moun yo ke ou konprann. M panse, mwen menm pèsonèlman m panse yo bezwen konn sa ou konn poukisa? Paske ou menm a siksè ou fè nan vi w kounye a la se sak fè m ap pran tout tout bagay sa yo tout pase yo pou yon moun pa egzanp yon jan yon jèn rapè kounye a la right ka gade Topson pou l konnen e pa kòmsi rete ou te rete ou annik rete ou Topson like l ap gade jodi a you understand so sa vle di si ou ka fè tout bagay sa yo tout djòb sa yo ou te fè a right ou vin isi like e pa kòmsi ou annik rete boom Ou gen lajan, ou milyonè. Ou konprann sa m di w la? Sa vle di ou pase, ou pase tout etap, tout etap struggle yo already. Ou konprann? So, m vle w detaye sou sa, like, ki lòt djòb ankò w te genyen, Topson? Monchè, premye djòb la, jan m di w la, man, se te Rally Park New Jersey, man. Anpil mizè, m pase anpil mizè, man. Ou konprann? M pase anpil mizè pase gen de lè m konn pran tren an, man. Tren an mete m nan yon stop. Sim kite tren al metem nan next stop la lap map pi lwen so kounya men gon ti pakou k pou fèt m poko fin twò twò eklere pou twòp bagay m pap baw manti tout moun sot nan tren mwen m tou gade m soti tout moun soti goch m soti m pran mache eskalye a m vire tout moun tou pran ray la m pase akote ray la m mache nèt male gade male m mache nan ray la nèt paske se wout sa m konnen ou konprann m pase nan ray la nèt Mache bò ray la si yon tren ap vini m ka gen kò m nan kwen yon tren pase e wè sa m mache epi ti wout m konnen an m desann nan mòn nan ba epi m pase dèyè ba e m tonbe nan travay mwen frè m ou konprann.
Sa vle di tout sa yo se mizè ou te pase avan menm ou vini moun ou ye jodi a right? Yeah epi dezyèm travay mwen tou jan m di w la travay sa san te kòmanse ap sot nan nen m pase anndan pi frèt ke deyò a. God damn. Yeah. Demen.
Anndan an pi frèt paske ou konnen bagay janm di w lan bagay tomat. Ou di san ap sot san ap sot nan nen w. Bagay spinach humm. Di san ap sot nan nen w. Yeah san te kòmanse ap sot nan nen m lè m rive lakay mwen m ap mouche nen mwen san ap soti bagay paske se sa k vin gen m ba abit sa fredi sa yo. M di w anndan an pi frèt ke deyò a. Right. E n ap m di w New Jersey sa vle di kèlkeswa jan l fè frèt deyò a anndan an pi frèt ke deyò a. Kounya kòman kòman w pral pi vèt pou w sòti nan job sa k fè n nan fè san. Lè vini n vini e tcheke n ap tcheke n ap tcheke. Ou konprann, paske yo te di nou e paradi. Nou vin cheke paradi a pou n wè. Anndan paradi a gen lanfè. I got you, I got you. Mwen di w kounya la, struggle sa yo fè w kite job sa kanmenm right? Ki job w al fè next? You should do something better. Monchè lè m vin tounen back New York, m vin al travay nan, m kwè m al travay nan, nan. Yon store m kwè paf mak yon bagay konsa yon store mal travay m vin m vin kache yeah kache kache m te ye men map fè kache. Of course monchè elèv it nap eleve lè sa nou pat konprann nou pat gen anglè lè n te nan Ridley Park la n pat gen anglè se annik mete tomat mete bagay nan bwat ou konprann pase l la epi sa kap mete tep mete tep. Ou konprann but ou andon kote k frèt pase fòk bagay sa yo ou konprann yo konsève. Tout lè sa yo wap rape right? Yeah m rap depi lèm ti moun map rape man. Non non non esam vle di tout lè sa yo karyè rap ou nan ki nivo l ye pase wap travay di right? Monchè tout lè sa yo banm di w lejyon klan m fè eta ayiti ou konn kòman rap la te ye entènèt pot ko anvòg konsa sa vle di gon nivo rapè ou konprann nap vle di w. E yo, Ayiti si w pa t barikad kou w alepòk ou pa t vrèman, e pa kòmsi ou t ap jwenn gwo booking tankou w t ap viv de rap. Pa t gen yon nèg ki te ka di yo t ap viv de rap vrèman vre Ayiti pase, ou konprann sa m vle di w, pa t gen anpil gwoup kòmsi ki te demande pou ap peye yo gwo kòb ap jwe. Ou te gen dwa ap jwe tout kote, ou pa konprann. W ap jwe pou game, w ap jwe pou, ou konprann? Lè n vin isi kounye a la, se yon lòt game li ye, m vin an solo. Men, e pa kòmsi m t ap fè manni nan rap, kòmsi man, rap, kòb rap la ta pral kouvri bil mwen, non. Ok, m t ap gad yon videyo w dènyèman, videyo ki pale de Nouyòk lan, right? Yeah.
Kilè w fè videyo sa a? Èske se nan moman w ap travay nan kote men w t ap fè sa an, oubyen ou te gentan ap elevate? Nan moman, nan moman m fè videyo sa a, m t ap travay toujou, men m te gentan gen lòt travay, m gentan vin gwo sekirite. Ok, ok.
Yo pa konprann ap vle di ou. Bon fè pliske 10 job avan menm ou top son menn. Yeah yeah yeah m travay m travay nòmalman monchè ou pa konprann ap vle di ou but gon bagay pou nèg yo konprann fò gad nivo popilarite ou gwo nivo popilarite ou kòmanse ap pran gen job ou paka fè lèm vin kòmanse ap popilè M pa k di tout moun te konnen m men gen moun ki kòmanse konnen m. Sitou nan Etazini ti jèn ayisyen kòmanse konnen m ap fè mizik. M pot ko ka, mizik pot ko ka ban m kòb pou l ban mwen so m pot ko ka kite djòb mwen tou. So sa vle di kounye a kisa m fè? M fè djòb sekirite leswa, ou la, M chita nan ofis, m gen dwa chita nan yon bank, bank lan fèmen, epi m chita nan ofis konsa, epi gen kamera m ap gade, laptap mwen bò kote m, m ap gade nonm nan Facebook, m tout bagay, ou konprann? M ap kontwole game nan dèyè kamera, but m ap fè yon 8, m ap fè yon 8 èd tan. 8 è di maten m fin travay patnè men m al dòmi pita gade m blayi nan street. studio.
Gen anpil nèg ki pa konnen map travay paske m pa nèg ki pral moute avèk rad inifòm vin bay e pa sa map vann son atis mwen ye ou konprann se yon ti kòb map fè annatandan pou n peye ou konprann studio pou n bay. Ok kounya so ou se premye ayisyen nan kominote nou an sitou rap kreyòl ki siyen avèk Belair right ou siyen avèk Velond epi ou genyen kolaborasyon avèk Cult so kolaborasyon sa yo kijan ou jwenn koneksyon sa yo eske se jwenn ou, ou fè travay ou jwenn yo avèk sa wap poste sou social media and stuff like that oubyen èske se koneksyon ou genyen?
Monchè se enfliyans lan m ka di avan tou. Enfliyans lan avan tou? Enfliyans lan avan tou paske m fè anpil network tou kote ke moun yo vin dekouvri enfliyans m gen lakay mwen, enpak mwen fè sou jèn nan kominote pa m nan. ok epi yo rive sou mwen lè yo rive sou mwen mwen menm swivi yo m pa fè swivi krab ou konprann m gendwa aye yon PR m gendwa di manadjè m yo men ki mesaj mwen jwenn la tèl bagay epi nou aye yon PR pou fè swivi yo trè pwofesyonèl ou konprann sa m vle di w epi moun yo wè ke m gen yon team serye dèyè m. Epi yo pran w serye. Epi yo pran m serye. Malgre m pa vrèman gen yon team solid, m pa pral ba w manti, nan tèm de yon seri de bagay. Pase gen bagay m te ka gentan fè si m te vrèman gen yon team solid. But, de twa jwè gen dwa ban m yon, yeah, gen dwa ban m yon bèl pwojè. Ou konprann sa m vle di w? De twa bèl jwè gen dwa ban m yon bèl pwojè. So, ou gen bèl jwè nan ekip ou, that's it? Se sa ou gen? M gen de twa bon, bon sniper, yeah. Yeah but son ekip m vle bati pi gran ou konprann sa m vle di w men m gen de twa bèl sniper m ka di w. Ok eske w gen entansyon pou mennen lòt rapè parèy ou right nan kominote nou an bay moun sa yo? Yeah paske jan m di w lan se enfliyans lan k rive sou yo so nou menm nou ouvè pòt la pou jèn ki panse ke se entèl entèl se xyz ki te ka fè sa so nou menm nou ka fè l tou antanke pitit sòyèt pase kisa w bezwen Lemond ap chèche sa yo rele kalite, lemond ap chèche sa yo rele, sa yo rele valè. E sak fè ameriken gen yon bagay li di w value. Lè ameriken di w value, li di w se yon bagay ki koute chè, se yon bagay ki inik, se yon bagay se, se, se, se ou sèlman ki genyen l lakay ou. So kèlkeswa moun nan, kèlkeswa tip de moun nan, klas sosyal li, depi se ou menm. ki ka fè yon bagay se ou menm lap tcheke se ra se kote w lap vin sa lap vin chita. Men avan tou fò w met valè a sou tèt ou avan. Ok so sa m vle nèg yo konprann gon preparasyon k pou fèt ka atis yo tou pase mwen menm m ouvè pòt la m pa ouvè l pou mwen sèlman men nou pap kite ti maza vin pete kote nou ye fè moun kouri ou konprann sa m vle di w nou pap kite nèg nou pap kite nèg vin sal tab la. Ok kijan.
Kijan ou pral seleksyone moun sa yo menm? Se pa vrèman mwen kap seleksyone yo. Se yo menm ki pou fè travay la avèk tèt yo. Pase sa kap fèt la li menm li require yon standa. Ou pa konprann. Gon step fò pase. Dèfwa e pa kantite followers vrèman vre. Dèfwa se ki game wap fè. Wa konprann nap vle diw. Pase yon moun ki fin bati yon bagay ki solid, ou menm si wap move tankou yon pat a mòdle li gen dwa pa, ou gen dwa pa solid ase pou li. So sa vle di se ki mindset ou apa de sa wap vann nan entènèt la. Pase kominote entènasyonal la li menm li pa mind ke wap vann yon karaktè. Men dèyè karaktè sa se ki mindset ou. Pase yo menm se corporation yo ye. Yo pa ti boutik. Non, yo pa vin la pou jwe tou. Dat sèt, yo pa pral pèdi tan avè w tou. That's right.
E sa k fè lè w di m why a pi, why on PR whenever yo ekri w lan, like m wè ou pa, ou pa on, ou wè nou pa on ti jwè. So, m anvi di, depi w konnen se PR pou why a, ou pa al pale avè yo pèsonèlman, you know, you know what you're doing. So, men tou sa yo se paske w aprann, ou konprann w ale lekòl, ou chita lekòl. So m panse tou, on nèg kap rape, ou ta at least bon gon gon gon level ou ta sipoze al Se chache kounye a genyen. rap tonbe nan sa l tonbe a men alepòk pou on nèg tap rape fòk ou te ka ouvè Ou gen brenn paske fòk ou rap te nèg ka yo te ouvè on fè lontan diksyonè tou men. frèm yeah. Wa Rap konprann. nou te fè lontan Pi e bon pat zanmi on rapè se te on diksyonè alepòk. e pat joke, that's true. Ebyen jounen jodi a kounye a men nou wè reyalite a men so but nou menm nou pa ka fè l menm jan tout nèg yo ap fè l pase n te gentan gon nou te gentan gon pase deja n te gentan gon yon kapasite deja, ou konprann, nou gen kapasite pou n fè l yon lòt fason, nan yon lòt nivo, avèk yon lòt ideyoloji, so. So sa vle di key point lan pou nenpòt rapè k ap vini nan do w la se valè, met valè sou tèt ou? Si w pa gen valè mond lan pa bezwen w. Yeah, se sa, right?
Pase tout tab la, tab la gentan kreye deja, men kounya la ou vin manje. Se kisa w pote sou tab la. Lè w sot nan peyi w vin nan yon peyi ki gentan gen bilding deja, ki gentan gen tout bagay sa yo, ou konn sa w vin fè la? Ou vin travay. Ou ka travay lakay ou, ou ka al travay, men w ap travay.
Kèlkeswa kote w ap travay la, ou dwe travay. Si w p ap travay a moun, ou dwe travay a tèt ou, men fò w travay.
Sa enpòtan so an nou ale nan pati sa right pati sa m renmen l anpil because mwen wè se sèl ou menm nan kominote nou an sa e 2 nou pral pou 2 la right I mean nenpòt 3 right ou gen bèlè ou gen nou chaje toujou ok so Sa se youn ki enpòtan tou, pou mwen menm. Yeah. Like. Nou gen deng, nou gen UFO rolls, nou gen yon pakèt bagay ou konprann nan veze yo, nou gen yon pakèt sponsor. Alright, bon m pat menm konnen sa.
Ok, so, ann ale nan pati sa right, Rick Ross. Misye genyen 20 million followers right, e li follow sèlman 387 moun. ou se youn nan 387 sa yo. Wi.
Kòman w santi w?
M santi m fyè menn. Of course. Ou konprann? M pa kite. Kòman w nèg ki soti Matisan? M pa kite sa depase tèt mwen but m santi m fyè. Yeah. Ou konprann sa m vle di w? Paske lè m, lè misye, lè misye te follow m lan m te gade 600 konbyen moun li follow. Nèg sa yo konn follow moun chak jou. Oh yeah? Yeah. Jiska mentnan l kenbe w. So sa vle di gon respè ki genyen, gon value tou ou met sou tèt ou ki fè, ki fè l kenbe w. Gon value tou.
Paske ou konnen nèg la gendwa te rive nan yon peyi la bay, nèg ap bay Instagram, Instagram nèg la follow w. Ou pa konprann nap vle diw la aprè sa nèg a vin wè kòmsi game wap fè a epa bay li bè pa nè a yon bilyonè liye gen dwa sa wap poste a pa enteresel li unfollow sa sak pral retire anyen sou li nè a yon bilyonè liye deja ou pa konprann nap vle diw so lè w gade kòb nèg sa yo ki ripòte yon nèg tankou rikòs wap wè misye depase 150 milyon ki ripòte wi map pale w ou pa konprann nap vle diw. I mean ou konprann men ne menm jan ou te gen dwa fè yon nèg kado yon kòb la men epi nèg la nèg la tèlman kontan epi li tounen bak li remèt ou 4 fwa lavalè kòb la men kòb sa èske ou pral pranl ou pral bagay non ou ke mete kòb ou nan pòch ou men but janm diw la men so nan nivo Ross ye nan nivo e pa sèlman just gade Rick Ross antanke atis gade ideyoloji Rick Ross Rick Ross son nèg ki vrèman gen knowledge kap vann. k ap vann wealth sou entènèt la, k ap vann lifestyle, l ap aprann ou kòman pou fè kòb, kèlkeswa laj ou genyen, jèn ou ye a, kèlkeswa nan nivo ou rive, l ap aprann ou kòman pou jere kòb, kòman pou fè kòb. Misye, misye teach yon pakèt bagay nan entènèt la. On nèg konsa ou wè ki follow ou e li ekri liv li, li di w li menm li pa follow kouzen, li pa follow fanmi, li follow moun ki enspire l. fò enspirel ou byen li nan biznis avò tayt so m panse ke son gwo bagay men nou konprann so m panse son gwo bagay men nou konprann menm sa ki fè request follow nou an pral fè tandot lòt moun ankò ap vini mwen menm pèsonèlman m fyè de ou konprann sa m di w lan mèsi menn m apresye sa yo ou son nèg ki soti matisan m konn matisan m leve matisan ou konprann sa m di w lan ou rive Etazini ou fè ou travay tèt ou enough pou yon nèg konsa follow ou it's a big thing yon moun ka pa wèl pou anyen yo pral di oh you know. Monchè men sak vin genyen lèm siyen ansanm avèk konpayi an Bèlè Chanpay m ka di boss Rick Ross oubyen m te ka di business partner Rick Ross ki se CEO An bèlè chanpay. Ou konprann nap vle diw ki se Brett Berich. Yon blan ou toujou wè Rico sa poste avèl ki gen bab bagay sa yo sou paj bèlè a. Misye ki gen 5 bwason e misye ki te kreye Ace of Spades, gold bado wè Jay-Z gen kounya misye vann li avèk team Jay-Z a. Misye ki te kreye Douce misye vann li ansanm avèk menm team. Jay-Z a, kounye a misye ki genyen 5 bwason e misye ki genyen partner tankou Rick Ross ki genyen, ou konprann? Epi lè misye vin siyen m nan konpayi a, misye fè live avè m, ok, sou Instagram kote nou live ansanm sou Instagram sou paj pa l. Epi misye pale Rick Ross de mwen, misye di Rick Ross ke Topson. fèm sonje lèm te kwaze avèw back in the days misye hungry misye soti ayiti misye gon pakèt ti jèn ayisyen kwè nan li misye hungry epi depi lè ya Ricos al tchekem li gade vre li wèm son nèg ki hungry li renmen vibe mwen li renmen efò map fè epi Ricos di nap

Anpil moun pa konnen, Pagep sou Ayiti, Atnani Seven konsidere tankou youn nan pi gwo, se pa premye. Epi map tou di moun yo sa tou, se pa just siyen CEO a siyen m non, m rete m jwenn misye tèks mwen tou. Li di m se CEO Belair a Brett Berish, sa se nimewo pèsonèl mwen kèlkeswa kote m ye nan mond lan, ou ka tèks mwen. Kèlkeswa sa w bezwen an, fè m konnen. Epi misye di, You are my son. Misye di, gen yon bagay ou fè nan live m te ye avè w la, ke ankenn lòt atis pa janm fè. Chak kesyon m poze w, misye di w pale de peyi w, de pèp ou, ti jèn ki nan lari, education reform, more than you talk about yourself. Misye di m renmen sa. Ou pale de peyi w, ou pale de pèp ou, sa w ta renmen fè pou yo, plis ke w pale de tèt ou. Misye di ou gen 600 bilyon dèyè w. M pa t janm konprann sa misye di lè l di 600 bilyon. Misye di w gen 600 bilyon. Misye di w gen 600 bilyon dèyè w. Ou konprann li kounye a? Bouke w fin konprann li. Jiskaprezan w ap try to figure it out? Yeah. Epi misye di m, sa se nimewo m tèl bagay. Sa vle di. Sa son kod?
What do you think? E gen yon lòt bagay misye fè tou ki tounen gou renmen l ou fache menn. Misye banm yon kontra ki pa gen expiration date.
Yeah. Epi l di kèlkeswa, li di toutotan w renmen konpayi a, toutotan ou konfòtab, toutotan w vle avè nou, toutotan w pa violate, toutotan w pa violate policy yo, policy yo, ou se fanmi nou. Yeah, e pa kòmsi w siyen pou 1 an, 2 an. Non. M pa rankin resiyen, m pral resiyen, m siyen for life, Topson T-Jerzy. E kèlkeswa kote m ye nan mond lan tou, se annik. Di konpayi a, Map an Afrik, map nan tèl peyi pou bwason m al ret jwenn mwen pase m pa dwe bwè lòt bwason kèlkeswa kote m ye a
pase m se yon world ambassador.
Thank you. Thank you. E pa nan bouch non, nou gen kontra n siyen nan. Yes.
Yes. Ann di pi gwo rap and RNB radyo station nan New York, right? Yes, radyo station nan New York.
Nan Etazini an n ka di? Ann di nan, yeah, nan Etazini, si n ap pale de pou New York, yeah, pou New York, but pou Etazini an, tout pa gen moun ki pa konnen l, so. Yeah, pase se li ki kouvri New York, se li ki kouvri New Jersey, se li ki kouvri Connecticut, ou konprann sa m vle di w, plis online tou, w ap wè kòmsi menm si nèg la ap fè hit nan nenpòt lòt state, w ap wè fò l vin pase nan 97 nan yon emisyon nan maten oubyen kèlkeswa jan, so, yeah. So, ou menm ou pase ladan kòm yon Ayisyen ki nan HMI ou konn sa m di w la like kòman ou jwenn tout bagay sa yo èske se menm kontra bèlè yo nèg yo wè tout sa oubyen se koneksyon lòt koneksyon pa w ke w genyen. Non Hatnani Seven se ou konnen m siyen avèk Colt e m son m te yon anbasadè kounye a m yon partner sa vle di ke lè m te siyen avèk Colt m t ap pwomote brand nan sou agreement. ok kounya mwen pa jis yon moun kap promote brand nan yo soti yon collection ansanm avèk brand pam nan ou kap gade li la. Yeah nou pral nou pral pale sa ok pandan pandan w la ou ka ba nou detay sou kepi a. Sa vle di kounya mwen gen brand pam ki partner ansanm avè yo kote ke nap fè biznis ansanm ou konprann so kounya Colt ki konnen ke li ta pral soti collection sa mwen l bezwen m kòmanse met ekspoze l Ou konprann li bezwen banm spotlight lan epi Colt metem nan New York Fashion Week. Bon sa se dezyèm fwam nan New York Fashion Week. M te nan New York Fashion Week deja avèk yon lòt brand ane pase an wo. So ane sa Colt metem nan New York Fashion Week. Epi nan New York Fashion Week lan pandan map defile m tounen back nan fitting room nan

Epi nèg yo pran nimewo m bay sa yo fè foto avè m yo poste m tout bagay sa yo epi nèg yo di m se yo menm ki fè pwogramasyon pou Hot 97 kounya ou konprann so epi m di pa gen pwoblèm epi nèg yo di m yo gen bagay y ap envite m so m just poze konsa yon lè epi m jwenn yon tèks nèg yo ekri m ni nan mesaj ni nan Instagram.
M tande mizik m tande m tande mizik lan ap pase sou Atnalie sa epi Yeah yo ekrim ni nan mesaj ni nan Instagram ou konprann bagay serye kap regle menm Yeah epi yo schedule avèm yo dim voye mizik m ta renmen bay pèfòme an yo schedule avèm mwen menm m voye 3 mizik lèm rive lòtbò a m jwe 3 mizik yo otomatikman m jwe milyonè pa fè rimè a. Nèg yo rele anmweyy e sa pou jwe e nèg yo di men sa pou m pèfòme sa pou m pèfòme. Eske yo mande w sa pa fè rimè a vle di? Wi, wi, eksplike yo, ou konprann. Interesting.
Pou wè mizik kreyòl ap pase sou Atmani 7.
M gen mizik ki an anglè nèt, but mwen menm. Ou konnen game map fè a, se kreyòl la map vann. Ou konprann am vle diw. Gen de opòtinite ou jwenn fòw itilize may ou, ou konprann. Pa bliye se Hatnani Seven ki rive sou mwen, so m jwenn yon opòtinite poum tou vann kreyòl la. That's it. Ou vann li. E ou vann li byen. Paske jan w marye milyonè pa fè rime avèk.

Pa bliye nou se ayisyen nap viv nan state kounya si w gen 2 patnè w ki ameriken kap enga w ta avè w chak jou si w pral si w pral nan yon konsè topson kounya w di yo I gotta go topson's concert on saturday kounya nèg yo di yo vle vini tou so pou w come on man fò nèg yo pa vini pou yo pa kanpe bèkèkè at least yap tande 2 3 mo anglè kap frape nan zorèy yo kanmèm.
Da sa la konprann ou akonpli nan m pa konn nan konbyen tan konbyen tan wap konbyen tan ou gen wap rape. Tout vi m.
Ok Papi depi lè w gen 5 6 an wap rape. M ka mete la 9 an yo. 9 an yo Yeah 9 an yo ou plis gen you know. M te lekòl m t timoun chak lè pwofesè al dèyè lakrè. Depi pwofesè Annik pase pòt la, l al dèyè lakrè, tout elèv yo vire gade m, yo kòmanse ap bat ban an. Yo konnen w pral freestyle? A, m gen pakè m nan tèt mwen. I ale gangsta, i ale gangsta, kote m soti nan kapital Pòtoprens, yon rankontre ak yon bèl bebe, bebe a bèl li pa konn fè rebèl, mwen di cheri an al lakay avè m, lè mwen rive m rale baton Moyiz mwen men kou, men kou, men kou. Men kou. M ap pale w bagay timoun nevan. Ou konprann?
Apre sa, si yo bare m yo ban m yon. Si e bif yo ap bif mwen. Si a bif y ap bif mwen. M gen lòt wi. M di w kal kal kal. Se te yon kaporal. Ki te renmen fè bal. L ale nan kanaval. Yo ba l de bal nan fal. Lè l rive lopital.
E pou fè beat la tou at the same time right. A monchè se konnen yo konnen monchè a timoun tout timoun lekòl monchè depi pwofesè al dèyè lakrè wè tout timoun yo pa bon gen ou te sou ban menm yap tann mwen Topson pral rape.
Topson pral rape epa se topson ki rapè a gen dansè tou wi gen dansè gen beat mekè epi gen nèg kap fè bay beat a bouch wi humm humm humm humm humm konsa e lè pwofesè a vini l kanpe lap gade nou frè m. Epi ou tande ou menm ajenou. E mwen k pou ajenou anvan pase e mwen k rapè. Fò m kanpe. M kanpe anlè m ap rape, ou konprann? E ou k rapè. Pase. Sa e Bienvenu k ap mete ou ajenou konsa? Ou te konn Bienvenu? M te konn Bienvenu monchè. O o, a monchè, m te konn Bienvenu monchè. Aspil, ou konprann? Ou te ajenou bay Bienvenu men. Yeah man, ou konprann?
Alright, let me, I have to ask you this man. Monchè m byen kontan e nan menm lekòl nou te ye man. Ou konprann? Se pa t menm epòk, but e menm lekòl, yeah. I have to ask you this man, are you proud of yourself? I'm so proud of myself man, I'm super proud of myself man, dèfwa m konn tèlman proud of myself, m konn tèlman wè m ap fè siksè m pè, m panse m nan illuminati.
M ka ladan tou m pa konnen. Ou menm ladan ou pa konnen wi. Wi. Ou sipoze tcheke monchè.
M antre nan kay ki ante. M ap antre nan kay ante. Ou sipoze tcheke monchè. Ou sipoze tcheke monchè. Ok. So now ou rapid wi lajan anpil ou konprann so se sa se game sa ou vann you know lajan lajan lajan. Nap viv nan yon peyi kapitalis. Of course m dakò avè w. Ou konprann yon peyi kapitalisman si nou pa gen kòb la nan men nou yo pap ba nou respè a. M dakò avè w. Ou konprann nap vle di w moun nan jije w anvan menm li gentan konn kiyès ou ye. Of course of course.
Ok of course. Moun nan pa bezwen idantifye w li gentan jije w. So sa vle di dèfwa nou oblije swanye sa. Ou wè m vann tèt mwen tankou yon nèg ki iletre, whatever sa moun ap di sou entènèt la, epi m chita dèyè kamera epi m ap ri. Ou konn poukisa? Pase moun nan ta toujou renmen wè pou l pale de ou fò w sòt, fò w lèd, fò w sal, fò w pòv, fò w ap mande. Dèfwa ou oblije vann yon karaktè.
Pa egzanp anpil moun di w foulay e ou menm ou mete foulay la expensive. So èske w èske w wè jwèt sa w jwe avè yo a? A vle di ou basically menm sa yo di a ou use li ou konprann ou di ou pa gen pwoblèm avè l li foulay but li expensive ou konprann ou ajoute sa petèt yo pa vle tande a ki se expensive lan because. Li foulay vre.
Yeah I mean foulay foulay expensive lan. Tankou banm banm di yon pawòl banm banm di yon pawòl nan kominote nou an. Moun yo itilize de mo ki fwasan pou menm pou moun nan kounye a l kapab detui sa k nan ou menm nan.
Rèv ou. Yes.
Moun nan vin a de mo ki fwasan. W ap network avèk yon moun, moun nan di a misye sou sou l ye wi. Bon w konprann sa m vle di w la. Men pou kisa e sou sou w chwazi? Sa vle di m pa dwe ba yon moun lame, m pa dwe sipòte yon zanmi. Ou sipoze ou sipoze sipòte zanmi w. Ou sipoze la pou zanmi w. Ou sipoze la pou moun pa w. Moun nan di w sousou. Sa vle di moun nan gen de mo ke li itilize lè l pa renmen sa w ap fè a. Sa w ap fè a, e pa renmen l pa renmen l non. Sa w ap fè a ba l pwoblèm paske l ta renmen fè sa w ap fè a. Li ta renmen nan pozisyon w. Men difèt ke l pa nan pozisyon w kounye a, se hate l ap hate. Li gen de mo l itilize pou l sal ou. Se konsa kominote a poul bring you down lap bring you down mentally poul dekourajew ok pase lap fè yon travay sikoloji la sikolojikman depil fwapew ou tonbe e kò a ret kanpe
ou vin pa kwè nan sa wap fè a ankò but mwen menm mkwè nan tèt mwen.
Sèl rèv li se desann yo. Desann yo.
Li pa bezwen, li, dèfwa li pa ka rive kote w ye a non. Men rèv li se pull yo down. Ou konn sa m di w lan? So tout sa se jalouzi. Men si w fyè de tèt ou, m pa wè, m pa wè oken pwoblèm pou w gen avèk Foula Expensive la m renmen l anpil. Bon m di w, m pap ba w manti, Foula Expensive se yon brand li gentan ye. That's it. Èske w konprann sa m vle di w?
Paske n ap viv. Nan yon mond kote nati a li menm l ap kreye de bagay, y ap vini. Ou pa konprann? Pase ak kisa pou bat advèsè a? A siksè pou bat li wi. Ak kisa pou fèmen bouch edè a? Se avèk siksè pou fèmen bouch edè a. Ou pa konprann sa m vle di w? Jounen jodi a, m pa t ap gen figi devan edè yo. M pa t ap jwenn respè devan yo. M pa t ap jwenn nivo sa a, notoryete sa a si Wicross Bèlè moun sa yo pa t follow m, pa t sou paj yo. Men m travay pou sa jounen jodi a, m kanpe jan w wè m kanpe a. Pase kote m y a pa gen moun ki ka ban m medayonn. E pa ou ki te mete m la. M gon fanbase, m gen fanatik, m gen sipòtè pa m ki mete m la. On ti egri pa ka vin fè nan. M pa fokis sou moun ki egri, m pa fokis sou mal palan. Menm si w wè m ap fè entetenment bagay sa, m pa kè de sa on moun di ki pa an favè de mwen oubyen ki pa bèl wadèvè non. Sa se kategori pa moun nan. Moun sal fè bagay sal. Moun sal pale lèd. Moun pwòp fè bagay ki pwòp. Moun pwòp lè w ap ba w lamen l ap di w yow congratulations man m renmen sa w ap fè a wi man. Sa se konvèzasyon moun pwòp. Li kwè nan avansman, li kwè nan evolisyon.
Ou konprann sa m vle di w?
Yon moun ki sal. Lè m pale de sal la, m pale de yon mantalite. Èske ou konprann sa m vle di w? Pase moun nan wè tèt li, li gen tan wè tèt li nan yon nivo, li tou di shit, si m pa ka fè sa a, misye p ap ka fè sa a. Men se yon kwayans li manke. Yon milyonè se yon sistèm. Yeah.
Paske, pa egzanp, si w ba yon moun, jan w ap pale yon moun sal la, right, yon moun sal mantalman, right? Ou bal yon milyon dola. Ou mèt bali yon kèlke mwa la lap fini. Milyon sa ap fini. Banm diw.
Yon milyonè son sistèm. Yon milyonè son sistèm. Yon pòv son sistèm.
Otomatikman ou milyonè nan may ou wap vin milyonè. Ou milyonè nan ou pòv nan may ou wap rete pòv. Pase si ou bay yon pòv. On million dola, most likely lap pèdi million dola oubyen lap fini nan menl li pap ka refèl ankò. Ou bay on milyonè on million dola li fini nan menl lap refèl ankò paske son sistèm li ye. Èske ou wè kotem ye avèw la? Son sistèm li ye, so se ki sistèm ou te chwazi ou menm? Èske ou gen yon rapè nan kominote nou ou tap renmen kolab avèl?
Gen plizyè rapè m renmen jan yap travay la. Gen nèg. Pale de nèg ki fèk ap vini yo?
Yeah, gen plis nan nèg ki fèk ap vini yo. Ou pa konprann. M pa vrèman tèlman fokis sou nèg ki te la twò lontan ki pa vrèman regle anyen, bagay kòmsi ki epate moun. Pase pa bliye m non gen m non gen m gon pye nan etchemay la. Ki pap janm deplase. E m gon lòt pye nan entènasyonal la li menm kap bouje. Ke anpil nèg pa genyen. Sitou entènasyonal la. Yes. Pase travay map fè a mwen menm se chèche map chèche pou m pote fwi nan kominote pa m nan, nan game pa m nan. Ki se game rap kreyòl la. Pli presizeman m ka di rap state la. Men nan entènasyonal la map bouje, map bouje ou konprann sa m vle di w. Kèlkeswa nèg m wè nan kominote ayisyèn nan kap fè yon bagay m wè ki bèl, ki gen standa, m pa gade nèg kòm konpetisyon men ou konprann. Ou ka travay a nenpòt nèg. M ka travay a nenpòt nèg, m just pral gade kounye a ki karaktè nèg la ou konprann sa m vle di w pase m pa pral pran brand mwen, non mwen pou map attach li a nenpòt bagay menm jan m te konn fè l lontan an non. Nou nan yon lòt level. Ki next pwojè w genyen nan wout la? Nou gen anpil pwojè, nou gen milyonè pa fè rime a la kap bouyi. Ou konprann? Vapè a gentan ap pete tounen yo. Epi n ap panse tou. Nou gen 3 albòm ki fini. N ap panse kòmsi ki. Yeah. Nou gen 3 albòm ki fini. Ou konprann? Nou fè anpil mizik. N ap panse tou pou n wè ki, yo, si gen, si gen, si gen tan, si gen anpil tan nan men nou, men nou ka annik chèche yon ti tan la epi nou. Nou bay pèp la yon albòm tou, ou konprann? Men nan moman la nou gen plizyè video ke nou gentan fin choute. Ba yo anpil nan men nou. Ba yon kote moun te ka.
Yeah epi nou gen anpil event tou kap vini tou. Nou gen, ou konprann, nou gen anpil event kap vini. Epi map gade m wè tou, bon, si nou pa mete yon konsè, nou ka met, si nou pa mete yon festival nou ka mete yon konsè kap kreyòl atè a. Ou konprann sa m vle di w? Sitou nan New York la. Pase ane sa m deside menn pou m pran game nan an men. Ou konprann, m deside pou m pran game nan an men. Kòb la la deja, kèlkeswa yon nèg ou te believe ou pat believe sa e afè pa w. E si kòb la pat la deja, m t ap annik rele Colt, m t ap di Colt yo sa k pase menm, m bezwen 50 goud ou a konprann, m t ap annik rele Bèlè, m t ap di Bèlè sa k pase ou konprann. Topson Ti Jezi tout nèg konnen l deja, m s on nèg ki edike, m s on nèg konn ki gen disiplin but an menm tan tou m still on nèg lari. Ou pa konprann nap vle diw la menn. Tisan ou fèt rap. Ewa fk alèz monchè a level nou. Ewa tisan ou fèt monchè man.
Pa gen bagay pou. Alèz.
Ou pè nobody.
So yo man map diw mèsi man pou paske ou chwazi vin la because ou se premye pi gwo atis m pran la ou konprann sam diw la whatever sa ou gen pou bring nan summer time nan video ou konprann pou sa man kisa wap swetem avèk podcast sa. Monchè sa map swete w man. Sonje sa w di a, mwen se premye pi gwo atis e m se premye pi gran atis ki vin la tou. So, m se Topson Ti Jezi, otomatik mwen wè m vin la, m chita la, show a beni. M panse ke next time m tounen la, w ap di m Topson, genlè w se yon pwofèt. Sam diw la m diw li a tout nanm mwen e m panse tout blessings yo pral jwenn ou man e map tounen nan padcast la ankò gen pou dil ok
misye ap byen frape la nan game nan la so nap big up Khalid man Khalid. E nou gen ba yo nan men nou, jan wap gade nou la, m kwè ke e tout moun yo ap wèl, fanatik yo la, nou konn sal ye deja, menm si m siyen ak Colt mesye, kelke swa lòt moun kap fè yon bagay ki pozitif pase mwen, you know, I'm one of the fly ass nigga in the game, so. Pote drip yo depi m renmen drip la map map map bal exclusivite a so Khalid m apresye sa e m bal moutre w koman ti jezi fè game nan li menm. Alright man thank you so much.